Prezidan Venezuela a anba kòd. Nan moman sa nap pale la, anpil misil, anpil bonm tonbe nan peyi Venezuela nan yon mwayen pou kapab pèmèt sòlda ameriken yo penetre sou sòl Venezuela pou kapab ebyen pwan prezidan Maduro. Ebyen medam se mesye jan sa ye a ebyen bagay yo konplike nan moman sa nap pale la Donald Trump deja anonse ke prezidan Maduro nan peyi Etazini kote yo arete Prezidan Maduro avèk tout madanm li, yo antre nan peyi Etazini avè l. Medam e mesye bagay sa a ki fè anpil pale ebyen nan laprès kote ke ebyen yon operasyon ki mennen nan peyi Venezyela ki pran mwen de 40 ka ki pran de 10 minit konsa ebyen medam e mesye pou peyi Venezyela gentan Ebyen pèdi prezidan yo a ki se Nikola Maduro ebyen nan mwens non ti tan nan yon ti kras tan ebyen kote ebyen lame ameriken bonbade peyi Venezyela epi yo desann yo pran prezidan Maduro avèk tout madanm li anpil moun ap poze kesyon medam e mesye eske se pa yon livrezon Menm jan yo te livre Jovenel la, ebyen jodi a yo livre prezidan Maduro. Anpil moun deja lonje dwat sou Vladimir Putin, anpil moun deja lonje dwat sou prezidan Chine nan, ebyen avèk ebyen wo eta majò nan peyi Venezyela, nan lame Venezyela yo ki livre prezidan Venezyela avèk Ebyen medam e mesye prezidan etazini an ki se Donald Trump ebyen bagay sa ki vin fè anpil pale nan moman sa nap pale la medam e mesye anpil kè sote ebyen ap mande si tout fwa se pa ta peyi larisi ki ta livwe ebyen peyi venezyela ki ta livwe e maduro ebyen eske pa pral gen replik de la pa de vladimi poutine eske pa pral gen replik bò kote ebyen peyi la chine epi paske nou konnen peyi sa yo se alye Venezuela yo ye tout rezistans Venezuela tap fè se alèt 2 peyi sa yo ki kanpe avèl map pale nou de la Russie avèk la chine kore di nò nou konnen a klè ke kore di nò pa tap janm antre nan lojik pou kapab livre Ebyen badoulo men nou konnen kanta pou ebyen bèl ajs larisi anpil dout ap fèt kanta pou lachin anpil dout ap fèt paske nèg yo gen enterè pa yo nan men lèzetazini medam e mesye bagay yo konplike nan moman sa nap pale la nou pral fèw tande kisa kap pase se pa de koze ki pap fèt se pa de pawòl ki pap pale nan peyi nan peyi ebyen. Venezyela men o nivo entènasyonal la medam e mesye gen jan nou wè yo te livre prezidan Jovenel Moïse la pwòp bwa dwat li te livre prezidan Jovenel Moïse la ebyen se konsa yo livre prezidan Maduro e medam e mesye ebyen sòlda ameriken yo desan yo arete prezidan Venezyela o on kout bal pa tire menm bò kote sòlda Venezuelen yo, on sòlda Ameriken pa tonbe menm, ebyen medam e mesye livrezon an reyisi, ebyen yo livre prezidan Venezuela ki se Nikola Madulo, ebyen medam e mesye pran ti chèz ba ou moute volim ou, ebyen ann kontinye tande. Kòman operasyon an te dewoule, kòman nèg yo fè sòti avèk peyi, avèk prezidan peyi Venezyela ki se Nicolas Maduro o on kout bal pa tire. Medam e mesye bagay yo konplike ann tande ansanm. Nou konnen Venezyela ta pwoteje pa divès peyi eske se vre maestro? Wi e. Bernadette m kontan wè w maten an Tande tande tande tande Gon bagay gon bagay gon bagay pou nou kalkile Tande m dakò Lèzetazini yo fè yon bonbademan ok jiskaske yo pran Maduro m ap gade sistèm de defans eee.

Gon bagay mwen vle di nou e mwen flou. Gon bagay mwen vle di nou mwen flou maten an de sak pase a. Bon esplike nou. Sa vle di mwen panse mwen panse lè ou pale don peyi ki gon sistèm de defans ki gen rada otomatikman gon misil kap antre Sou tèritwa Venezyela a, rada yo yo pran sonnen bay alèt, bay sinyal pou fè konnen ke a mete nou an preparasyon, mete nou e an disponiblite, se ke gen misil k ap antre. Venezyela la li fè 33 fwa Ayiti. Sa vle di, e lè pou misil sot tout kote yo soti, e dapre enfòmasyon preliminè ki gentan rive, se pa menm bonbadye BD Spirit yo ki pase la ki lage bonm jan yo te fè an Iran. E pa bonbadye BD Spirit yo Pòtoprens ki pase e. ki lage bonm Venezyela. Men kounye a BTG, sa ou ap mansyone an, se sa k te konn fèt oparavan. Oparavan, alaminit gen yon alèt, alaminit gen yon menas sou peyi Venezyela. Sistèm de defans la, sistèm rada deja detekte l. Men kounye a, sa nou ap konstate la, pa t gen oken alèt. Pa t gen oken alam ki te menm pran 2 tan. E sitou nou konn ap konstate alam nan peyi Venezyela yo ki konn fè plis pase. Yon lanwit ap rele, ap rele, plis pase yon lanwit ap lanse dè zalèt. Men pou sa nou ap konstate jodi an, pa gen sa ditou. Pou sa nou ap konstate jodi an se rantre, bon, lage misil e ale avèk moun ke yo bezwen an dirèkteman. E se si batay lan li menm, li menm se yon bagay ki sanse fini la. E pou otan BDG, lè li konstate ki sa Kabe di yo, li menm li soulinye, li mande avèk Venezyelyen yo pou yo pa bese lè bra. Li mande avèk Venezyelyen yo pou yo pa pè. Men kounya, sa pran absolit ke lèd yo ka bezwen li menm li mande pou yo pa fè nan moman sa. La a li menm se pa yon bòn nouvèl. Ki sa k la kòz li pa yon bòn nouvèl? Se paske ke Kabedjo li menm, menm li menm egalman, moun yo te plis kwè ki ap goumen pou defann souverènte peyi Venezyela se vre pou l te vle viktim Venezyela. Yo pran l si se Nikolas Maduro. Ala vit yo pran Nikolas Maduro sa a. Selon sa Kabedjo li menm li panse, selon sa sa Kabedjo li menm li ta sipozeye,

Bon yo pa pran kare yo pa pran minis defans la m pa konprann m pa konprann eee yo pa pran minis defans la m pa konprann mesye tande tande tande se samdi 3 janvye le prezidan ameriken Donald Trump a deklare ke le dirijan di rejim venezelyen Nicolas Maduro avè ete kapture e amne or di peyi Maduro pa venezelyen la pandan n ap pale la. Tande! Nan moman nap pale la a, Nicolas Madoulo, lontan, lontan li gitan kite tèritwa Venezyela a, li deja nan tèritwa ameriken.

Banm di nou lè rezon pou lèkèl. Tande wi. E minis defans peyi Venezyela a se sou nèg ki ta dwe merite paske map gade mesye kap pale nan video maten an. Tande yon bagay konsa fèt dayè prezidan Madolo pa dwe ale anvi. Banm esplike nou. Menm jan Bab pale avèk nou e menm bagay Jovenel la k pase la wi Tande Se menm bagay Jovenel la ki pase la Se menm bagay ki pase Jovenel la e se menm ki rive la Tande tande Bagay mwen vle pou nou konprann la Se ke Yo gitan transfere Madolo Etazini, men kote misil ki tire, pa gon kout misil, pa gon, tout avyon yo pat Kalakas, se Kalakas yo bonbade mesye, men Venezela fè 33 fwa Ayiti, gen yon lòt avyon ki lòt kote toujou, m panse ke yo te ka depeche, fò gon yon batay sanglan te mare maten la Venezela, nan 2 zè a 3 zè di maten. Fòk te gon batay sanglan ki mare Venezyela, yon batay gason pa kanpe, yon batay eh, yon batay piman bouk, yon batay kote anpil oh ah yo jis parèt yo fon bonbademan konsa epi nou dakò bonbademan, nou ale, nou dakò bonbademan.

Soukhoi 30 yo multi-role yo chas yo bonbade menm non non non mesye yo gen dwa antre yo pran madoulo men yo gen dwa fè bonbademan men pran madoulo soti avèl ale se anba kout misil pou sa te fèt venezela anba kout bonb pou sa te fèt kote rada kote multi-role yo mesye hein. Kote yo? Menm si yo te rive fè bonbademan kot Ciba do Loya, men se ak kout misil, en, se ak kout misil. Te dwe gon batay, te dwe gon batay sanglan pou yo tande wi, Madoulo tonbe se vre, men, met tan solda ameriken ki tonbe, met nan avyon, son batay, son, son. Se yon batay sanglan ki te dwe gen mati an Venezyela. Donk sa vle di, jan bagay la pase la vek fasilite, mesye, menm ke se grann pwisans, se pa Ayiti mesye k pa gen lame. Ok, se pa, men, men, men, men, menm si w tande bagay la, ok, Etazini se grann pwisans, yo gen, yo gen zam. Nou te toujou di, san sipò Larisi, Lachin, Iran, Maduro pap ka kanpe ake ak Etazini pou goumen. Sa yo, se batay sa yo, se, se, se Lachin, e se Lachin, se Larisi ki ka fè l. Ou pap janm wè Ameriken oze al kanpe, al fè sa ak Kore di Nò. Yo pa fè sa non. Tande, tande. Yo pa pral fè sa la Russie. Antre al fè yon tel bombadema konsa la Russie. Pou dat ap goumen anba. Yo pa pral fè l. E jiska prezan m gen anpil enkyetid medam se mesye anba live la fason arestasyon an fèt fason livrezon an fèt fason Son yo pou Maduro a mwen vreman doute. Doute fò. Doute fò. Pòtoprens tande tande. Menm si pa bliye yo pat pran tout avyon yo mete Kalakas. Yo pat pran tout pilòt yo mete Kalakas pou ta di pilòt yo mouri. E daprè enfòmasyon kap sikile m pa tande gen kadav Venezyela.

Poukisa nan bonbademan an, gwo bagay mwen vle fè nou konnen non, bagay la flou, bagay la flou, Janilia bagay la flou, tande bagay la flou, banm moun yo nan kote bagay la flou, ok, yo lage bonm, m panse si Maduro nan yon kay, si yon bonm tonbe, m panse Maduro ta dwe mouri, kay la ta dwe kraze.

Gon bagay pou m fè nou wè, si yo bonbade, si gon bonbademan ki fèt, Manolo pa dwe soti an vi nan bonbademan. Bagay la flou, arestasyon an flou. Tande, se pa avèk M14 yo bonbade, an nou serye. Yo pa bonbade Manolo avèk M16 ni M14, se pa grann swi. Sil a long porte ap tire tonbe kot madoulè madoulè ta dwe mouri tande wi madoulè pa dwe soti vivan ni madanm li manti gon bagay ki mal pase anba nan bagay la yap esplike nou an mwen mdi nou manti tande tande si jodi a nou te dwe tande gen pwede 10 mil a 20 mil moun ki gitan mouri venezela. Si se yon bonbademan ki fèt an reyèl san pa gen yon lòt bagay dèyè l, tande, yo, fò n te tande gen prè de 50 mil sòlda venezyelyen ki gentan mouri kadav anba. Kòman fè bonbademan ap fèt, misil ap tonbe, ko, alò, misil tonbe nan kay Madoulo a, Madoulo pa mouri? Men li pa misil ankò. Alò, misil ap tonbe, yo bonbade kay Madoulo kote li a, madanm li pa mouri? M pa konn si nou analiz map fè kounya la. Paske la m on ti jan, la m kòmanse flou. Alò, misil tonbe, yo, misil ap tonbe kot Madoulo ye a. Hein? Alò, kay la, kay la pa kraze? Madoulo pa mouri? Militè.
Chèval m tèlman sezi livrazon sa k fèt la pdg m paka pale wè m tèlman sezi se yon livrezon k fèt antre 3 peyi m garanti w pdg livrezon an fèt premyeman pa la Russie li fèt bon m pap menm di Iran ladan ni la Chine li fèt pa la Russie li fèt pa livrezon an pa sòlda venezyelyen yo. Paske m pral di yon bagay byen pdg m tèlman tèt pou jan bagay la nouvèl sa nou sonje nou m te di sa yo te ameriken tout lè w wè ameriken ap di l bonbade nou pat wè l di anyen yo tap di w pandan ke w wè l ap di li bonbade a se estrateji l ap mete atè plis cia anndan nou sonje m te di nou sa. Se lajan yo bay, yo bay lajan, yo achte lame a epi lame a pa riposte. Tande byen, tout avyon k ap antre, transbòde, dezaktive, sistèm aeryen Venezyela dekouvri yo ke gen militè, avyon ameriken ki anlè a. Yo wè l. E m te di sa, toutotan Venezyela ap kite avyon ap antre, yo pa kraze l, Se nan erè. Nou sonje m te di w a pwotèje, m te di w ameriken ap mennen ankèt pou yo konnen kote Maduro ye espesyalman. Ebyen yo jwenn li, yo livre l Larisi pou l genyen Ikrèn li livre l e livre l livre l. Lachin pral pran Taiwan pou ameriken pa batay yo livre l. Yo livre Venezuela paske bon m di w yon bagay si se pa yon livrezon kont sòlda kiben yo k ap veye sòlda kiben k ap veye ame Venezuela 500 sòlda a mwens ke e pa t vre 500 sòlda kòman w fè pase sou yo kote yo 500 sòlda sa yo pa lòt kote se kiben y ap e prezidan an ap veye a mwens ke yo pa t dèyè do Venezuela yo pa t dèyè do prezidan an. Kote Hezbollah ki anlè a? Se nan fwontyè sèlman tout nèg sa yo te ye? A mwens ke yo nan fwontyè. E nèg Wagner yo, nèg Wagner ki vin gen black african yo, se nan kapital la yo ye? Y ap tann. Kote yo ye? Prezidan Maduro mare lale a tout madanm li, pa gon kout misil, pa gon bal, pa gon sòlda venezuelen ki mouri, pa gen youn ki pran bal. Selman yo mouton yap bonbade sa son livrezon pdg sa son livrezon ameyk ki achte neg yo ameyk ki achte em te di nou sa kilè militè sa yo antre kilè yo gentan antre pou yo al pran maduro lakay li kot sekirite maduro ou pa wè maduro pran yon kou menm jan. Jovenel Moïse se mouri an nèg yo fin achte polisye yo epi yal pran prezidan yo touyel ebyen sa yo fè pandan yo atè a yo kòmanse ap fofile lajan nan mitan militè yo y achte militè yo epi kont admi Donald Trump. Paske Vladimir Poutine Vladimir Poutine manke mouri 91 drone tire sou kay li yo entèsepte tout epou tout materyèl sa yo k antre Venezuela Pou bonbademon fèt pa gen youn ki reposte, pdg kisa w wè la ou pa wè son livrezon, kot tout nèg ki te sou ant sistèm misil lan kote yo, jeneral lame a pat janm avèk Maduro, jeneral lame a pat janm a Maduro vre, e Maduro son kou kreten, li te dwe etire nèg wo eta majò yo nan lame a, pran de senp sòlda fòme yo epi mete yo. alatèt lame a, lè sa kounye a nèg la t ap vin gon sekirite. Kot tout 8 milyon sòlda ameriken Venezyela fòme yo pdg? Kote yo? Pa gon pekap fèt? A non pdg bagay sa bagay sa li gon men kache dèyè l pdg, fò nou chache. Militè, militè, non sèlman li gon men kache dèyè l, ey, eskize, ban m poze m. Konbyen moun anba live la kite tande m tap pale nou dosye Trump te mande la Russie la Chine negosye eske m pa nou pa sonje m te di nou e Donald Trump te di la Russie pran ikrèn trankil li di la Chine ou menm pran Taiwan voye sou bò paw trankil nou menm banm Venezyela nou pa sonje m te touche pwen sa avè nou nan emisyon an konbyen nan nou ki sonje pawòl sa m tap pale avè nou an. Konbyen nan nou ki sonje m te m te touche pwen sa a moun ki aktif m ap pale pou vizitè tankou la m gen yon bann moun ki vizite la e ok yo pa abòne yo vizite èske m pa t touche bay sa avè nou militè bonbademan pa ka fèt pou madolo anvi mon frè bonbad.